Li tèlman piti li difisil pou moun wè l, men ensèk sa li enfekte ni animal ni pèsòn. Ok. Sa vle di ke si ou menm ou genyen yon animal lakay ou, ebyen li kapab fasil pou kapab la pou l kapab la enfekte ansanm avèk ensèk sa ki rele Pulgas. An kreyòl yo di Tik, ok, tik lan li menm ou kapab jwenn li ni sou chen, ou kapab jwenn li ni sou chat. Ok. Se yon ensèk an ki vrèman vrèman frekan e ou kapab jwenn li tou sou moun tou. Ok. Kòman fè yon moun kapab enfekte ansanm avèk a ensèk sa ki rele poulga sa? Pa egzanp, si w gen yon chat lakay ou, oubyen yon chen,

Si ou menm ki mèt chen sa, oubyen ou menm ki mèt chat sa, si ke ou pa mennen n wè yon veterinè, ebyen chen sa oubyen chat sa li menm li kapab lan mouri. Paske l ap tèlman fin souse bèt sa, epi l ap mete l anemi jiskaske l mouri. Eske ou menm, pèsonèlman ki ap gade videyo sa, eske ou pa konn wè chen bò lakay ou genyen sa yo rele poulgas? e le pli souvan lè w wè chen yo yo chaje poul gas ebyen chen sa yo yo pa konn gwosi yo vrèman mèg ok ebyen se paske poul gas menm li nouri san ou menm tou si ke ou konn abitye jwe ansanm avèk bèt sa yo ou kapab genyen n tou. Wè, ou kapab gen. Se pa etonan, ou menm ou gen dwa soti, epi lè w rive kote w rive a w chita, epi ou gen dwa wè yon grenn poulgas gen dwa ap mache sou ou. Ou konprann? Ou dimwens tou si l pa mache sou ou, oubyen ou gen ou gen dwa santi yon bagay ap pike w, swa bò kou w, oubyen nan pantalon w, w ap grate. Oke, ebyen fòk ou pa etone se poulgas ki ap pike w konsa. Ok ebyen sa ka rive tou pandan w chita byen chèbè epi w chita lan pami moun epi ou ap tande yon diskou oubyen w lan reyinyon kèlkonk epi fò ti manyen bò kou w ok pandan fò ti manyen bò kou w lè w gade w wè se yon grenn poul gas ki bò kou w ok se ki vle di li vrèman enpòtan pou w kapab lan pran prekosyon ansanm avèk ensèk sa ki rele poul gas Li enpòtan tou si w gen yon animal lakay ou ki enfekte ansanm avèk poulgas, li enpòtan pou kapab fè tretman pou li. Si w pa fè tretman, ebyen lè sa l ap kapab mal ni pou ou ni pou pitit ou. Ok. Sa ka rive timoun nan tèlman konn renmen jwe ansanm avèk chat la oubyen chen an, epi lè l kouche epi grenn poulgas la li sòti sou chen an oubyen chat la epi lal antre lan zòrèy timoun nan sa trè di ok lè sa timoun nan li pa konn pale ebyen se sèlman se kriye lap kriye paskel santi ke zòrèy li gon bagay ladan li vrèman enpòtan pou kapab lan jere sa lan peyi nou lòske chyen yo oubyen chat yo yo gen poulgas ebyen yo konn beye ansanm avèk kalbas Kalbas la li vrèman enpòtan ok lè sa sa ap pèmèt ke pou kapab pou poul gason yo menm pou yo e pou yo evakye sou bèt sa lè sa ou pap mete vi w an danje ou pap mete vi fanmi w an danje ok e mwen vrèman kontan di fèt ke m vin pale nou de ti ensèk sa ki rele poulgas poulgas li fè moun fè operasyon

ok nou vrèman kontan di fèt ke ou tap tande ti video sa semèn kap vini an nou pral pale w de ipèglisemi se ki vle di ke nou pral pale w de sik kòman yon sik li menm li kapab atake yon moun kisa yon moun kapab fè pou li kapab lan e pa frape ansanm avèk maladi sik sa ok dan le mond antye moun fè sa yo rele sik Ebyen, gras avèk videyo ki pral vini an, nou pral kapab di w anpil bagay konsènan maladi sa ki rele maladi sik la. Ok. Tchaw, na rewè ankò ansanm avèk yon lòt videyo.